On ti kòk, on ti kòk bate. Sèl ti kòk sa k rete nan ras sa. Ras kòk sa soti jouk Jerizalèm. M pa kwè on nèg ta bezwen vòlò pou se kòk zago loray pou ta vin vòlò. Tonnè kriz pou lòt mwen si sa m ta wè a si se ta vre e pou m ta fè kòk sa chante koukouyouk kouk anndan vant mwen.

Simon, ki mirak ou rele m papa a? Wi, ou voye bagay la mwen? Konbyen w voye la a? Twa mil? Wi. De mil pou grann? O o! Ankò. An antant Ti Jàn, 2500, apre sa, Jaki, ou voye 500 pou Jaki, enben e, e, e sa a, e, e, e pou lòt moun nan, moun ou konnen ou konnen an, li pral nan antèman tou wi, ou pa voye anyen pou li, ou te bliye. Men gon bagay tou wi men. Kot sa w te dwe m nan. Anbyen anbyen ok pa gen pwoblèm. Sa fè an tou konbyen? 2 mil 500 3 mil Anbyen sa fè 10 mil dola an tou? A mwen m pale w ou pap rele m pou di m ou te bliye yon moun non mwen m pap bay nan sa w te dwe m nan non mwen. A monchè an M poko bezwen machin monchè. Ou pa bezwen depanse kòb ou pou tou voye machin nan monchè. A wap voye machin nan tou? Ebyen pa gen pwoblèm non. Ebyen ok. Pa gen pwoblèm. Monchè m kontan tande w wi menn. A monchè w fè kè m kontan monchè. M ap pase yon bon desanm. Monchè m kontan wi pa gen pwoblèm. Ok mèsi. Pa gen pwoblèm Simon. N ap pale ankò. Ok. Apre m fin pran transfè m a rele w. Oh! Madan Zago! Eskizem wi Ou konnen depi e bagay lajan tèt moun pati. Talè ou menm menm menm mwa ou pa konnen nan mwa desanm mwen ye la. Non!
Mwen di map pase yon bon desanm. Map pase yon bon m poko rive nan desanm map pase yon bon desanm. Lajan fò tap de pale la.
Ah madan sa gou. Kote sa pou ap repwoche m la. M pa repwoche w men fò w konn mwa ou. Antoulèka m pa konprann. Ki sa w ap bwè? Dlo sa w ap bwè ou ta banm yon ti bagay ladann man zago. Mande mari m mande zago la di w. Ah ki bagay zago wap pale la on nèg gwo ou pa tande kòman rele zago loray on nèg tou mache mal. Kòman sa e marim li ye wi ou gon pwoblèm ou gon ide. Men mwen menm zago pa entèresem men sa ki entèresem la m ta renmen dlo sa wap bwè a pou banm on bagay ladann. Bon afè zago ba ou e zago k banm dlo a sa wap pran sa. Machè kòman man mesye alon pou zago m konnen an wi gade poul gon machandiz frajil konsa nan menl. Kot zago? Li nan jaden kay manmanl nan dèyè a. Ah ebyen pa gen pwoblèm wap chèche sam diw zago ou wè se tè lap travay pral pase mizè fè jou nan ap ou ok gòj li nan gagè poul fè ti monnen alò ou bon bagay tankou bak ap pase mizè. M renmen jan l ye a.
Dayè lè m t ap pase mizè a, m te ret avè l a kounye a l ap degaje l pou l ban m wè si pou l ban m manje yon pen pou m pou m Antoulèka ou genlè pa konn gou bouch ou non menn. Ou genlè pa konn si s on bèlte kreyòl ou ye, si s on bèl fanm ou ye. Lè m t ap pase mizè a kote m te ye?

Epi kote yo jwenn dimil dola sa tou. Gen dwa gen kèk avadra lap fè dèyè moun wi. Kounye a yo lap vin di li gen dimil dola pou li kite zago.
Li tap ri.
Sim fè sa nap banm sa wi e yon bwat lèt non map achte 2 bwat lèt pwa 2 bwat lèt pwa epi magi zonyon lèt yo ap bouyi la ok.
Msye Odon ap rele m fò konsa pou kisa la? Ou al achte bagay sa yo.
Paske lè ou menm m pa konprann anyen. Se 500 goud kap ede fè manje nan kay la. Menm 100 goud ka ban mwen l. Bon pitit kilè w kite kou rèd pitit. Oh oh! Pran swa prese la. Kounye w pa wonte goud m fè manje a la? Wi, bon m wè bon m wè pil bagay.

Ou nou pa wont menm zon ou ap ekri. Manman m te pale m. Yo di yo pa mete bagay sa ankò a. Yo pa met te a pèse. Yo pa menm met te a pèse. Epa anyen y ap fè nan manje a. Epa anyen. Sèl gen sèl la. Wi. Al dèy bagay yo. Tou met sa anndan mwen. Oh Kote w pale avèk de goud et demi pat tomat sa. Wap konnen wap konnen. Ak magi a. Kote w pale avèk bagay sa yo. Wap konnen.
Ey sa w bon mache la. Hein. Epi kote w fè de bwat tèt po wap mete nan wap mete ou mete nan sa pou mache a. De bwat tèt po ap sifi blòd. Gad yon tenten mesye. Fè rapid pase dlo a bouyi m benyen met diri a la.

Ou bezwen tout bagay moun konn bagay non gadon bèt nan tèt ou. Talè monchè oh oh oh gen la. Jan w leve mo sa a. Oh oh a Micha ap di la on. Zago m pap ba w manti. Sou ti djòb m jwenn nan leta. Eeh. Monchè m gen 36 mwa m pa touche. Oh a mèbig ou gen 36 mwa pa touche bagay yo bon nan men w. Eben premye mwa depi w wè sa Premye mwa yo te peye w la te ka sipòte w pou tout 36 zyèm mwa yo. Ah ki bo sa ou konn nèg se nèg ki ap rase men m pap ba w manti master nan biwo a yo di m konsa gon ti pwoblèm rezo alò chèk la pap ka soti jodi a la Yap ba nou yon 20 mwa kanmenm. Men kanmenm jan bagay yo ye a, yo di mwen demen si Dye ve ap gen rezon, chèk la ap soti. Kòm m konnen w se yon papa bon kè w ye, ou se yon bon nèg, e w konnen ayisyen gen yon bagay lakay li. Lap sere w manje, li pap sere w pawòl. Yo di ou menm avèk blòk Nouyòk, nou kraze gagè a yè. Pap di w sa pitit.
Pawòl gagè sa gentan rive jouk anlè.
A la pwen pou gagè!

Pwa sa t paket radòt. M fon pri avèk malandren an li di m non oo non li pa t pote m pou pri sa. M pa bezwen sou l depoze chay mwen atè kontrarye m on ne peut plus ma chérie. Mezanmi an m pa pou on lòt moun pitit. A malgre m pou on lòt moun men m kontrarye m gentan fin chita kounye a mwen k ap leve bagay met atè ankò. Mwen wè w bon moun nan men w tou wè on moun ap panse avè w konsa sak diri sak sesi sak se lòt bò.

Relem wi pitit m gen zen pou ou fem baw zen an. Dako kokot. Dako cheri.
Ok kokot.
Kom pou m pa ta pou m pa gon nèg konsa e manzè mal kanpe ki gon nèg konsa sèl si m pa ta konn nèg sa pou m pa ta pran nan men l ayayayy. Men gwo nonm ki soti bakonwa. Biyè vin a yon sitwon boukannen nan pòch li papa. E kwè chak lè kòk mwen pral fon pòy. Misye peze sitwon. Chak lè kòk mwen pral fon pòy. Misye fè ti bata, ti bata. Nwa, nwa e wouj la. Men tenten an.
Kounya la, m pa konp, m di oh m pa konprann. Lè m teste misye, m wè misye pa senp. E w konn ti kòk man? Kòk man son kòk ki pa nan rans. Son ti kòk li ye, men son kòk ki. Li vanyan, li vanyan, li vanyan.
Ou konn sa. Epi, ou konn kòk man tou, bagay rezon an se nan tèt kòk la m mete l. Non, m konn sa, m konn sa. Depi w wè tèt kòk zago loray wouj, ou mèt konnen zago loray nan pa ka. Depi kòk zago loray wouj, li limen, m pa bezwen wè.
Non nèg, tout nèg yo konnen, tout nèg yo k abitye wè pari kòk mwen, e konsa tout nèg yo, depi nèg yo gade tèt kòk mwen, wè tèt kòk mwen wouyy, nèg yo kòmanse ap parye kòb sou kòk la. A monchè, m konn sa.
Kounya la Big Antoine. Wi frè m. E, choz di choz fèt. Lè, lè, lè, lè nèg yo gade wè tèt kòk la, kòmanse bagay, nèg yo ap parye kòb. Mwen menm m gen tan konn kote m gad. Kounya misye peze sitwon an, kounya m wè lè misye fè sa, m fè hey, kenbe kò w.

M pa benyen anpil non ou konnen son 20 mwa yap peye mwen sou nan pari kòk la yo te di m ou te fè yon 50 mil goud menm lè w te separe a lòt nèg yo men mwen menm si w prete m yon 10 mil goud demen si Dye vle lè chèk la soti map ba ou l. Anben pa gen pwoblèm non si se demen si Dye vle chèk la ap soti m gen 2 twa lam anlè a la map monte map fout ou twa lam nan mouda w wap rive wap bouyi a madanm ou wap bwè dlo a epi wap tann demen si Dye vle 10 mil goud ou ap nan mouda w. Hoè big. A sa gou monchè.
Ou konn leta jan bagay la ye. Talè yo dim pwoblèm rezo a bagay li dire menm yon mwa. Men mesye si m vin kote w antanke moun pa m. Se sou kont leta w vin prete kòb la nan men m nan. Men kote m ap travay. E nan leta m ap travay. Tout eswa m e nan leta pou l ye. An men m pa fout gen lajan big Antwàn. M pa gen kòb. Si se sou kont leta w ap travay ou konnen w ka vin prete kòb. Kòb zago loray m pa gen kòb. E ta gen dwa tou yap baw kòb sa demon fout fè nenpòt 1 an ou pa touche wi aww.
Antoulèka zago m panse w te yon bon nèg. M panse w te gen pitye pou mwen. Alò m gen makòn timoun sa yo k manje tankou tig. M di w m pa gen anyen pou m ba yo. M di w, demen ti depe. Depi yo banm kob la map ba oul menm se vre leta bay ti problem vre men kan menm m panse ou tap banm ou bagay kenbe nan menm. Anmyee mwen te leve ou mete ou kouche sou fanm sa pou te gwòs li fè pil timoun nan ou kale timoun yo di yo pase madan big Antoine gwòs demen ou pase la kouche aprè demen ou fout pase l fon marasa. Men pa fòt li zanmi m. Madanm mwen paka fè planin, madanm mwen fè varis. Anmyee madanm ou fè varis, al fout manje varis madanm ou yo, lanmèd m pa gen kòb. Pa fout gen kòb. Yo de ap fout vòlè kòb. An an toulèka pa gen pwoblèm. M konnen wap gen bezwen sèvis mwen.
Epi bannann mwen ap pare la Big Antoine apre yo di a la pa gen chemen. M La konnen pa wap gen pwent gen bezwen sèvis. chemen an e gran M chimen. konnen jou ou gen malè ou vin kote m. Ou vin mande m yon sèvis. Mwen konn sa map di w. An men wa wa fout tann poud pou mwen kòm m konnen sa n abitye fè An isi. toulèka mwen Wa menm fout sa m epi pare fout pou ou deyò. Antwàn nan Gonyè pa wè. Gwo vòlò fout ou deyò.
Sa m pare pou Antwàn nan Gonyè pa wè. Met yo deyò pa gen pwoblem. Gwo vòlò. Ou met chen deyò pa gen pwoblem. Fout ou deyò.
Mwen menm m pa fout konn nan ranse avèk moun sanzave. Lè m bezwen mwen menm lè m bezwen kòb m gen tout teknik mwen pou m fè lajan. Mwen menm m pa janm met lide m sou moun. Manman m te mouri kite vye lakou sa mwen. Se te pi gwo byen li te ka fwenk fè sou mwen. Ala derespektan mesye. Gade Big Antwan. Big Antwan vòlè bèf.